Yon gwo salitasyon pou nou tout e byenvni nan Konbit Refleksyon. Jodi an, nou pral fè yon ti koze sou ensekirite k ap brase bil popilasyon ayisyèn nan e ke tout moun ap sibi san reyaji. Se vre nou pa ekspè nan domèn ensekirite, men nou gen le gwo bon sans ak yon minimòm dentèlijans pou n konprann sa k ap pase la. Nan tout sosyete, gen ensekirite. Men nivo vyolans ke nap viv la jodi a nan peyi Dayiti, li rive nan yon nivo ki entolerab e inakseptab, kote vyolans lan li enstore an pèmanans nan tout katye nan kapital lan e menm nan sèten vil nan pwovens yo. Li parèt klè ke gen de men envizib kap tire fisèl ensekirite a. Yo monte li lè yo vle, yo desann li lè yo vle. Nan sitiyasyon sa a, se sèl nou menm pèp ayisyen an ki dwe òganize nou, pou nou rive jwenn yon solisyon ak dezas sa a. Si bèt k ap viv nan lanati, nan forè, yo ka devlope yon sistèm pou pwoteje tèt yo epi asire sivi yo kont lòt predatè, sa vle di, kont lòt bèt sovaj ki pi fò pase yo ki ka elimine yo, alòske nou panse nou menm antanke moun ki ka reflechi, panse, nou ka rive twouve jwenn yon solisyon ak pwoblèm ensekirite k ap fè nou soufri chak jou pi plis nan peyi Dayiti. N ap kòmanse pa di ke sa k fè fòs chak grenn moun k ap viv, se imajinasyon w, panse w, ak konviksyon w epi aksyon w. Sa m sot site la yo, se zam envizib ki pèmèt tout èt imen, tout moun k ap viv, pran an men desten yo fas a lavi e kanpe goumen kont tout ensekirite ki menase egzistans yo. Anfèt, Rivil, kisa ou menm ou panse de kesyon ensekirite a?
Kòm ou sot di l la Francine, mo ensekirite a, se tout sa k menase egzistans yon èt vivan. Lè nou di èt vivan, nou vle pale de moun, bèt, pyebwa. Men nou menm antanke moun, n ap fè fas ak tout sòt t ensekirite. Nou fè fas ak ensekirite fizik, Sa vle di, yon endividi ka leve jodi a, li vle mete fen ak lavi nou, pa gen anyen ki ka anpeche l fè sa, paske n ap viv nan yon sosyete dezòganize, pa gen dirijan responsab, pa gen Leta. Se le dezòd òganize dan tout sè fòm. N ap fè fas tou ak ensekirite alimantè. Pa gen ase manje pou moun manje nan peyi a, n ap fè fas ak ensekirite anviwònmantal, nou koupe prèske tout pyebwa, fatra anvayi nou tribò babò, pa gen dlo pou moun bwè. Anfèt, nan peyi Dayiti, n ap fè fas jounen jodi an ak tout fòm de kriz. Men sa k pi terib jodi a, se kriz ensekirite a. Kesyon n ap poze jodi a, èske nou tout ka chita, kwaze bra nou ap tann lanmò frape nan pòt lakay nou? Oubyen èske nou pa ta dwe kole zèpòl pou n bay tèt nou sekirite? Se de kesyon ke m panse chak grenn Ayisyen ta dwe poze tèt yo jounen jodi a. Se vre wi Vil, se de kesyon ke chak grenn Ayisyen ta dwe poze tèt yo. Paske sa n ap viv la jounen jodi a, Li pa gen lòt non ke teoris deta. Sa vle di ke se moun kap dirije peyi a ak konplisite ak lòt nasyon ki sanble gen dèzenterè kache ki ap manipile ensekirite a, yon fason pou yo ka envite sòlda etranje vin ba yo kouvèti pou òganize eleksyon bidon, eleksyon malatchong, epi chanje konstitisyon peyi a pou yo ka pran legalman tout sa yo bezwen an Ayiti, epi rive dirije l jan yo vle a. An fèt, n ap raple ke gen de fason pou dirije yon peyi. Ou byen ou dirije nan lòd, ou byen ou dirije nan dezòd. Ou dirije nan lòd lè ou gen pouvwa de fason plizoumwen demokratik. Sa vle di, enstitisyon yo la, y ap fonksyone nòmalman, e popilasyon an aksepte pouvwa ak otorite moun k ap gouvène yo. Lè moun k ap dirije yo te pran pouvwa a nan konplisite ak machandaj, yo pa gen lòt fòm pou yo kenbe pouvwa a ke enstore lapèrèz pou fè moun pè e kenbe popilasyon an sou kontwòl. Se sa egzakteman n ap viv jounen jodi an nan peyi Dayiti. Èske w nou konnen ke pandan gran grann majorite popilasyon an ap soufri ak pwoblèm ensekirite a, gen lòt moun menm yo twò kontan y ap benefisye de soufrans yo. Men anfèt, jiska ki lè n ap ka kontinye aksepte viv nan soufrans fabrike sa an Ayiti? Nou panse se yon dwa natirèl ke tout moun genyen pou bay tèt yo mwayen pou defann yo sitou Lè moun ki swadizan responsab nan peyi an pou bay sekirite se yo ki sanble ap kreye ensekirite a. Pa bliye pwovèb la di tout bèt jennen mòde. Defann tèt nou se yon bagay enstenktif. Menm bèt yo, lè yo menase, yo konn kijan pou yo defann tèt yo. Se sa fransè a rele nan lang pa l yo otodefans lan.
Kòman nou dwe òganize n pou n defann tèt nou? Premye sa nou dwe fè se kreye yon seri de komite otodefans nan zòn lakay nou. Pou sa byen fèt, fòk nou byen kowòdone l. Sa vle di, fòk nou chwazi yon lidè nan mitan nou epi mete sou pye yon sistèm de kominikasyon antre nou. Sistèm kominikasyon sa a ke nap kreye a pa dwe piblik, se sèlman manm komite a ki dwe okouran. Fòk nou etabli nan mitan nou yon gwoup de sèvis entèlijans kap pèmèt nou enfòme sou tout aktivite, tout antre sòti kap fèt sou katye yo oubyen nan vil la. Fòk nou etabli yon yon plan pou fèmen zòn nan an ka de atak sipriz, ke nou pa t ap atann. Nan ka sa a, n ap bezwen idantifye de pwen stratejik avèk yon seri de teknik byen spesyal pou fèmen katye yo oubyen vil yo, sa vle di anwo pa monte, anba pa desann, jiskaske nou metrize sitiyasyon an. Fòk nou pare tou pou n defann pwen stratejik ke nou chwazi yo pa tou lè mwayen. ke nou genyen a dispozisyon nou. N ap bezwen etabli de mwayen de kontak dirèk ak lapolis. N ap bezwen tou devlope de relasyon de pwoksimite avèk lòt katye ak lòt vil ki nan zanviwon nou. Sa yo se kèk pwopozisyon ke nou fè, men nou panse ke Lè nou chita nou menm, reflechi ansanm sou katye nou oubyen nan vil nou kote n ap viv la, n ap ka twouve de mwayen ki pi adapte a reyalite nou. Anfèt, nou rekonèt ke se premye devwa yon Leta genyen pratikman pou l asire sekirite pèp li. Jodi a, nan pwoblèm ensekirite nou retwouve nou la an Ayiti, Se nou ki oblije pran responsabilite nou an men pou n bay tèt nou sekirite jiskaske n ka rive mete an plas yon Leta responsab k ap kapab bay tout sitwayen ayisyen k ap viv nan peyi a sekirite kòmsadwa. N ap raple sekirite yon peyi fèt sou plizyè fòm. Sekirite nasyonal ki garanti egzistans sosyete a, ke Leta li menm avèk diplomat yo dwe defann, sekirite fizik tèritwa ak sekirite popilasyon an ke Leta dwe defann avèk Fòs Lame epi Fòs Lapolis e lòt ajans sekirite. Konsa, n ap mande lidè nan tout domèn sa a yo, espesyalman sitwayen konsekan ki anndan Lapolis la sitou, pou akonpaye popilasyon an pou ede l sòti nan sitiyasyon ensekirite grav ke l ap viv jounen jodi an. N ap fini pou n di ke fòs entènasyonal n ap mande a pa p vin rezoud okenn pwoblèm ensekirite pou nou vre ann Ayiti. Nou konnen sa, se mèt kò ki veye kò. Pa bliye militè Nasyonzini yo sot pase deja la ventan nan peyi Dayiti, men sitiyasyon an vin pi konplike olye pou nou rezoud li jounen jodi an. Pito ann kole zepòl youn ak lòt, ann travay, Nou tout sitwayen youn ak lòt pou n rive rezoud pwoblèm nan. N ap mande pou n fini a tout sitwayen yo pou yo kanpe sou ti zizanri politik, kanran politik ke nou toujou atache avèk yo, travay ansanm pou n rezoud pwoblèm ensekirite a. Paske ensekirite sa n ap viv la, li klè, li menase egzistans peyi Dayiti antanke nasyon, li menase egzistans nou antanke pèp. Nou konstate popilasyon an l ap soufri lontan. ak ensekirite sa a, men li pa ka jwenn yon lidè konsekan ki kapab gide li tout bon vre pou l sòti nan pwoblèm nan. Paske majorite nan gwoup politik yo, ki sa k rive? Yo antre nan konpwomisyon, nan koripsyon avèk gouvènman, yo trayi popilasyon an olye pou yo travay ansanm avè l pou rezoud pwoblèm nan, yo pa manifeste ankenn volonte e ni kote bò pouvwa pa gen okenn volonte ki manifeste. pou kapab ede popilasyon an sòti vrèman nan sa l ye la. Enben nan ka sa, puiske se nou menm popilasyon an, se nou menm sosyete a ki peye moun ki nan Leta yo, enben nou dwe fòse yo nan gouvènman pou pran desizyon pou rezoud pwoblèm ensekirite a. Si yo pa kapab, n ap di sa klè, se ta sipoze remèt pouvwa, remèt kle a bay li ak moun ki gen volonte tout bon yo menm pou ede rezoud pwoblèm nan pou rive bay popilasyon an souf tout bon vre nan peyi Dayiti. Se sou mo sa yo nou kanpe jodi an. Anvan nou ale, n ap di ou ke ou ka jwenn nou sou Facebook lan, nan Konbit Refleksyon pou Ayiti, nan YouTube lan, nou sou non Konbit Refleksyon, epi adrès imel nou se edukepourchanger at gmail pwen kòm. Se tout sa n te gen pou ou jodi an. Babay tout moun, a la pwochèn. Babay tout moun.